Sa vle di nou konnen gwo kan sa a ki sou Boudon an nan lokal gid la, jiska dat moun sa yo prèske kite l nèt e se yon gwo travay ki pa t twò fasil gouvènman an rive fè. Men mentnan, sa pa rete jiske la, non sèlman FAES akonpanye moun yo, ba yo, ministè finans ba yo mwayen an tou, non sèlman yo mete kantin yo nan zòn ke yo prale ke Solino, Ke l te Kafoufèy, ke l dot kote, men moun sa yo, pandan n ap pale ansanm avèk ou la, gen de resansman gouvènman an fè pou yo, pou rantre de klas sa, atravè MonCash yo, yo pral fasilite yo voye mwayen pou yo. Jodi a, nou vin di Minis Edikasyon Nasyonal la, pou l pran responsablite l, yo pa ka kite krim sa fèt sou do popilasyon sa. N ap raple, pou listwa e pou laverite, Te gen yon lwa ki te vote nan palman an, lwa yo rele lwa Kelly Bastien avèk senatè Rivo, ki pat bay lekòl yo dwa chak ane pou yo ap mete katon bizoton sou vil malere malerèz yo. N ap mande minis lan, fò w al chache dokiman sa pou nou, pou w kapab bay malere malerèz yo yon souf, paske jodi a, Konsèy de lekòl kongreganis e n ap mande PM nan pase lòd fòmèl a minis edikasyon an pou l al gade sa paske jodi a konsèy de lekòl kongreganis ki triple kòb la sou malere malerèz yo e moun sa yo pi kriminèl ke moun a zam yo paske yo pa kab kon pèp sa mwen vin di pandan n ap pale la a. N ap mande, nou felisite direktris FNE a ki pran fonksyon nan tèt bwat sa a e gen anpil moun ki te wè m fon kanpe sou batay FNE a. M ap tou klarifye yon fwa pou tout. Mwen pa janm goumen alonbraj mwen. N ap raple. Ansyen direktè ki te la a, se yon pitit otantik Site Solèy. Mwen menm mwen pa p janm goumen a yon nèg geto parèy mwen. Rezon, lè yon nèg sòti nan geto a, ou gen anpil batay pou w fè pou w entegre sosyete sa a, don mwen menm, paske lavi pa janm fè w kado. Ou toujou gen yon etikèt nan kò w Kòm kwa tout kalifikasyon yo ap ba ou, se swa yo di w bandi, swa yo di w vòlè mwen menm, m te gen chans wè Labanyè, Kolobri Evens, mwen te gen chans wè Dieudwilme, paske ke l te Kolobri ke l te Evens ti kouto, mwen te konn jwe boul a Evens. Sa vle di reyalite Geto a m konnen l. Si yon nèg leve nan katye popilè paske chak jou fè fas. ak lamizè sou tab ou, ou chita ak lamizè, ou chita ak grangou, ou chita ak chomaj. Si w pa kenbe zam, se swa w gen yon bon paran oubyen w gen de konviksyon ki fè w pa kenbe zam nan paske tout kondisyon nèt reyini anndan geto a pou pran zam. Mwen menm mwen kwè ke jodi a nou vin lanse yon mesaj bay direktris la k fèk pran fonksyon. Se pou rezon sa fè l pa t frape kolajèn. Se pa paske m konnen pat gen koripsyon, men le fè ke l se yon nèg Site Solèy, li se lonbraj nou, li sanble avèk nou, mwen te fè mea culpa m koule. Direktris ki vin la a, nou vin di w Osmo pa pou yon chèk an blan. Paske timoun Kanaran Onavil sous Matla, timoun Site Solèy, Gran Ravin, Solino, timoun Bèlè, Ti moun kwak dò fontamara. Ti moun kafou ti moun kwadèboukè. Ti moun raboto sentelèn. Yo tout gen dwa menm jan ak tout ti moun yo dwe al lekòl. Se pou rezon sa a nou di kesyon sibvansyon leta pral bay la fò l fò l. Fasilite tout moun nan katye popilè yo pou yo jwenn li pou yo voye pitit yo al lekòl, paske jodi a, malere malerèz pa gnyn ki se pou yo rele, yo pa konnen a ki kriye, a ki reponn pou yo rele. Nan sans sa a, n ap mande direktris la prese prese, degaje l kou mèt Janjak, fè bagay yo ak tout transparans, pou ke moun sa yo rive benefisye de sibvansyon san eksklizyon sosyal, san moun pais pou yo jwenn sibvansyon sa a ke Leta pral bay. E nou konnen ke FAES atravè Ministè Afè Sosyal pral gen mwayen nan men l tou pou l bay sibvansyon sa yo e nou konnen minis ki la a, nou konnen bòn volonte minis Finans la tou e n ap fasilite ke pèp la benefisyel spesyalman lanmou ke n gen pou moun katye popilè yo spesyalman moun site solèy yo ka jwenn sibvansyon sa jodi a nou konprann ke gen nesesite pou ke peyi a pran wout eleksyon paske plis pase 10 lane depi ke nou pa renouvle pèsonèl politik yo jodi a nou vin bay prezidan. CPA yon konsiltasyon gratis. Mwen menm Bochard Esaïe mwen bezwen al enskri. Mwen menm Bochard Esaïe mwen vle al enskri paske m se pitit otantik Site Solèy. Sa vle di kisa? Nou vin di prezidan KEP a degaje l pou mèt Jean Jacques pou l mete biwo Komin Site Solèy la anndan zòn api a mete divès biwo pou moun k ap viv anndan komin Site Solèy, moun k ap viv Lasalin anndan zòn api a pou yo jwenn pou elektè yo jwenn biwo sa a pou yo kapab al enskri pou eleksyon an. Dezyèmman, moun ki abite Kafou Fèy, ki abite Kwòkdò, ki abite Vilay de Dye, ki abite Gran Ravin, ki abite Fontamara, Lòt katye popilè yo, fòk CEPEA gade a pwoksimite de Channmas la, gade o nivo Lise Marijàn ou jèn fi pou yo mete biwo pou ke pitit pèp la kapab al enskri. Paske katye popilè yo. Se la ki genyen mas moun pou al vote. Paske, nan katye popilè yo, se la ki genyen majorite moun ki konn bay eleksyon, spesyalman komin Site Solèy, paske m vin di, men kat elektoral mwen nan men m, mwen bezwen al enskri, paske mwen te fè l anndan Site Solèy, e fòk moun Site Solèy yo gen dwa de vòt. N ap fini pou n di, pou n lanse yon mesaj. Bay PM nan nou konprann bòn volonte ke l genyen pou l reyalize eleksyon anndan peyi a, pou l kanalize peyi a a bon pò. N ap di PM nan jodi a gen nesesite pou l louvri yon dyalòg a tout klas politik la, a tout sosyete sivil la, a tout pati ki di yo nan lopozisyon yo pou ke nou kapab jwenn yon konpwomi politik pou ke nou kapab ale vè eleksyon. Dezyèmman, nou vin di PM nan gen nesesite jodi a pou l rive fè remaniman ministeryèl la paske gen anpil minis la se foulay ke y ap bay, gen anpil minis nan gouvènman an ki p ap travay. N ap di PM nan prese prese pou pita pa pi tris e n ap di KEP a, N ap di PM nan menm tan tou, fò l pase men nan dekrè elektoral la pou ke yo rive fè yon eleksyon tout moun ladan l. Fòk gen yon eleksyon tout moun ladan l, ke l te moun ki sanksyone yo, paske se pa lalwa ayisyèn ki pran sanksyon kont yo. Sa vle di, eleksyon tout moun ladan l, fò l fasilite, tout kandida gen menm chans, tout moun ka al enskri, fòk yo desann. Kob yo mande pou moun al enskri pou patisipe nan eleksyon an, paske gen anpil jèn nan katye popilè yo ki vle fè politik, ki gen entansyon kandida, ki pral pèmèt ke gen emèjans nan klas politik la, fòk yo desann pri a paske nou menm nou pap fè anyen, nou gen anpil moun dèyè nou, nou vle kandida, mèsi laprès.